Hi guys! Sak pase? Byenveni sou chanèl mwen an. Mèsi a tout moun ki abone, tout moun ki pral abone. E pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive klòch notifikasyon an pou n pa rate ankenn videyo ke mwen gen pou mwen poste. Nan video jodi a guys mwen pral montre nou tout pwodwi ke mwen itilize pou cheve mwen Donk ann swiv ansanm avèk mwen guys pa avanse video a Donk guys, avan ke mwen komanse video a, fok mwen kapab di nou, pwodwi sa yo ke mwen pral montre nou la, sa ka rive gen nan nou yo pa ale avek cheve nou, konsa tou, sa ka rive gen nan nou ke yo ale ansanm avek. cheve nou. Sa pral depan de tip de cheve nou. Euh, wè. Donk mwen se sa yo ke mwen itilize, mwen pral montre nou. An swiv videyo a, an swiv videyo a. An antre, an antre, an antre, an antre. Donk, m panse ke mwen te montre sa nan videyo deja. Sa se pou mwen ke mwen itilize, guys. M ap mete non an nan ekran, ok? Petroleum Gel, ok? Sa li menm li pa gen odeur, li pa gen anyen. Lè mwen pase l nan cheve a, li vreman fè cheve a. Kom gra ok. Donk wè. Li trè trè trè trè efikas. Li vreman ale ansanm avèk tip de cheve mwen. Non se pa sa. Sa se dezyèm pomad ke mwen itilize. Se yon pomad come to guys. Li vreman vreman vreman bon. Li vreman bon. Oh my god. Mwen pa panse nou ka wèl. Yes. Li vreman bon. Twazyèm pwodwi ke mwen itilize pou cheve m se toujou kann tou. Donk, sa li menm se yon tretman. Se yon tretman. M ap mete non yo nan ba de deskripsyon an guys. Donk, sa se yon tretman ke li ye. Li pèmèt cheve a pouse. Li pèmèt ke lè cheve a pouse, li pouse ansanm avèk fòs. So, li pa p kase fasil. Donk, sitou mwen menm cheve m vrèman fen. Donk, wè. Li vrèman ede. Ok guys? Donk, sa se yon. Yon tretman guys de chez Canva. Twazyèm bagay, non, jan, katriyèm bagay ke mwen itilize ankò nan cheve mwen, mwen itilize mask sa tou guys. E lè cheve mwen, kòman m ta di ou, lè cheve mwen fè anpil tan li pa demele guys, mwen itilize mask sa pou li kapab fè cheve a vin mou, ok. E mwen itilize mask natirèl yo tou guys. Paske mask natirèl yo sitou mask ki avèk jenjanb lan, donk mwen itilize l anpil anpil anpil anpil e li vrèman vrèman vrèman ale ansanm avèk cheve m. Donk sa a mwen jis itilize l guys pou li kapab kraze cheve a anti peu, jan lè mwen fè anpil tan mwen pa demele cheve mwen. Se yon leave in conditioner, donk li fèt avèk lèt kokoye guys, donk jan wè. Li vreman vreman vreman fasilite deminaj guys. Lè ou wè cheve m fè anpil tan yo lage, donk mwen just flite yo nan cheve m epi li fè cheve a on ti jan vin mou. Donk wè, sa vreman bon. Donk wè li preske fini. Ok. Donk wè, mwen itilize l anpil anpil anpil a chak fwa ke mwen penyen. Se avèk li mwen penyen. Gen moun ki penyen ansanm avèk dlo. Avan sa m te konn penyen ansanm avèk dlo. Men mwen jis penyen ansanm avèk li guys paske non sèlman li nouri cheve a e mwen panse ke li pi efikas ok. Donk sa se senkyèm bagay ke mwen itilize pou cheve mwen. Donk yon lòt bagay ke mwen itilize pou cheve m ki se sizyèm bagay ke mwen itilize pou cheve m guys sa se. de argan donk li vreman vreman vreman se yon krèm li vreman vreman trè trè trè trè trè trè trè efikas donk guys krèm sa jan nou wè li make sou po a se 3 fwa le volim li vreman fasilite kòm ta di w li vreman stimile pou cheve ok donk se avèk li mwen sèvi epi answit lè mwen penyen chou mwen bezwen chou an rete tou mwen pase li ladan donk li fè cheve a yon ti jan vin di Donk lè sa chou an pap gaye fasil li ka fè on semèn. Donk jan ke nou kapab gade ke mwen menm mwen pa renmen pen. Donk lè mwen fè chou m yo oubyen m fè devo pou on semèn, se sa ke mwen pase ladan l ki fè yo kapab rete san ke yo pa degaye. Donk se yon pwodui de argan. Donk ekstra volim jan ke nou wè l make la. Bref. Euh, de kat. Si setyèm bagay ke mwen itilize, l'huile sa, l'huile sa, l'huile sa guys. L'huile sa tèlman, tèlman bon. Mwen pa vreman gen anpil, anpil, anpil tan depi map sèvi ak l'huile sa. M'panse ke, m'panse ke, wè. Euh, m'panse ke sa ka gen an, un an, wè, un an. Se kanmèm bokou an. 1 an, m gen 1 an depi ke map sèvi avèk lwil sa. So, se yon lwil ki vreman, vreman, vreman efikas. Li vreman efikas. Li gen lwil de koko, li gen lwil de jojoba, li gen dlo diri la dan, li gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil lòt bagay ki la dan. Se yon lwil ki vreman efikas. Dok map mete tout lyen yo anba ou de deskripsyon pou nou. Bref, an ale. Ke yon lòt pwodwi ke mwen itilize ankò, sa se yon curls. Donk, lè mwen ap fè cheve m, kòman m ta di? Gen anpil nan nou ki gen dwa pa konn wè sa. M konn fè cheve m antre, antre, antre, antre, antre, kòm si m koupe yo. Donk, se pwodwi sa ke mwen pase ladan. Lè mwen pase pwodwi sa ladan, se kòm si m te koupe cheve m. M ap mete yon foto. Donk pwodui sa vreman vreman vreman bon kom nan sans ke nou gen dwa pa vle lage cheve nou. Si pa egzanp nou peyan de bò epi nou ta vle pwent lan boukle nou kapab mete pwodui sa ladan. Donk li vreman efikas guys. Donk se yon curls. Donk se yon krem li ye guys. E se yon krem li ye. So e wè. Donk li vreman efikas si nou vle boukle cheve nou men la fè cheve an vreman vreman red ok. Donk apre sa si nou metel nan cheve nou asire nou lè nou pral lave cheve nou fòk nou gen kòm on mas konsa. Ou byen tou nou kapab pran la lwa paske nou kapab pran la lwa konsa nou pase nan cheve a donk la lwa ap ede nou kòm nan sòs pou cheve a vin mou ok lè nou pral lave. Sa se yon bon bagay. Yon lòt pwodwi ke mwen itilize pou cheve mwen ankò. Donk guys, nou konnen cheve m kolore. Donk, lè yon cheve kolore, souvan an Ayiti m konn tande yo di, aah, e depi ou mete koulè nan cheve ou, cheve ou ap rache, bla bla bla bla. Mwen menm, m pral gen 1 an depi ke mwen mete koulè nan cheve m. cheveux m pa janm rache okontrè cheveux m vrèman pouse anpil donk non sèlman paske m pran swen yo m achte pwodui mete ladan yo donk sa vrèman ede tou paske si ke ou met koulè epi ke ou pa pran swen cheveux ou se cheveux ou ap rache donk sa li menm li vrèman ede m pou cheveux m se kòm m ta di ou se yon rens jò se kòm se yon kondisyoner toujou men mwen mete lè mwen fin kòm bay cheveux Cheve m chanpou, rens, epi apre sa mwen mete l apre mwen rense cheve a, ok? Donk, defwa tou mwen itilize l kòm rens, konsa san m pa mete rens, lè m pa gen rens. Donk, li fèt a baz de morenga, guys. Li gen yon varyete de, li gen yon varyete d'huil ladan l. Donk, li pèmèt cheve a rete sèf, guys. Li idrate l, epi answit li fasilite demilaj lan. Li pèmèt cheve a vin ti jan. Lis epi jan nou wè sou bon nou pap byen wèl donk li li li li li kòman m ta di sa li efikas pou cheve ki kolore se mon pti chouchou damou guys li tèlman bon yon lòt pwodui ke mwen itilize pou cheve m ankò donk sitou lè mwen ap fè danfans yo jan yo konn rele yo a mwen itilize Jèl Eco Styler, donk se li menm mwen ke mwen itilize depi lontan. Mwen konn itilize jèl kantou an tou, men jèl kantou a tèlman piti guys, kòm lèm achetel li pa vrèman fè mwen piti an, donk m achte yon bagay ki pi ekonomik, donk mwen achte yon gwo jan, li pa gwo gwo gwo, gen pi gwo bwat, men m just achte yon ti mwayèn, donk li vrèman bon, Eco Styler, ok. Donk a kisa ke mwen lave cheve m? Sa se shampoo ke mwen lave cheve mwen an. Li fèt a baz, li fèt a baz d'argan e d'amande. Donk se yon shampoo ki vreman, vreman nouri cheve an. Li fasilite demelaj lan guys. Donk epi li pa gen silikòn ladan l. Donk li vreman, vreman, vreman nouri cheve a. Li disipline l ok. Donk cheve ki, kòm ta di sa. ki andomaje, donk li vreman, se yon shampoo ki vreman rekomande, donk se menm rens lan tou ke mwen itilize guys, donk wè, bon guys, pwodwi sa yo, se pwodwi sa yo ke mwen itilize, mwen pa gen lòt pwodwi ankò ke mwen itilize pou cheve m, apaw de mask natirèl ke mwen konn fè, donk se tout pwodwi sa yo ke mwen itilize, mwen espere ke nou te renmen videyo sa guys, e mwen espere tou. Si ke nou gen kesyon nou ap kite nan kòmantè a pou mwen. Donk si nou bezwen eksplikasyon nou kapab toujou ekri m nan kòmantè a oubyen ekri mwen sou Instagram mwen ki se IamLexCet. Donk mèsi a tout moun ki te gade videyo a. Pa bliye abone, pataje epi kòmante. M renmen nou anpil guys. Ciao. Bon dezole si ke nou wè tèt mwen pa fè nan videyo sa. Se paske mwen pral filme lòt videyo cheve. Donk mwen di ok m ap jis fini videyo a konsa epi apresa nan lòt videyo.